Boul chou pou jodi a la fanatik yo ki se premye mars 2026 kòman nou ye tout moun nèt chak grenn zanmi ki pral gen chans tonbe sou videyo sa gade videyo sa zanmim pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la zanmim janm videyo a zanmim epi kòmante zanmim. Ebyen jodi a ki se premye mas 2026 la zanmim nou antre avèk yon nouvèl videyo sou chanèl la pou ou zanmim kote ke nou pote boul cho pou ou kòman pou envesti kòman pou fè kòb zanmim nan boul nou pral ba ou yo la zanmim. Zewo kat zanmim se premye boul ke m leve ansanm avèk li jodi a nou konn poukisa jodi a se premye nan mwa zanmim.

Dezyèm boul nap genyen zanmim nou genyen 47 74 fanatik yo. Se yon lòt boul ki ekstrememan pwisan, ki ekstrememan bon pou jodi a la zanmim. Ok, pou ki sa 47 74 bon, nou konnen 28 fevriye.

Tande byen fanatik yo lè map ba nou esplikasyon. M panse ke analiz yo bon anpil pou ou menm kap frape ansanm avèk nou zanmi m pou konn kòman pou jwe zanmi m. Ok 38 zanmi m se yon boul ki gen anpil anpil anpil posibilite pou l soti jodi a. M panse ke nan videyo boul cho sa m pote pou nou jodi a e nou ta sipoze jwenn chans pou nou fè maryaj paske m gen yon dènye grenn maryaj. Map bay an dènye nan videyo a, m panse maryaj sa zanmi m, m pral di nou se sou li pou n peze jodi a. M panse jodi a n ta sipoze jwenn bagay. Pa bliye m te pale nou depi se dat premye nou genyen 05 04 ok men m tounen avèk 05 lan malgre l gentan soti wi men dèyè 22 Li ka tounen monte. Tande byen wi, dèyè 22, 0, 5 ka tounen monte. Se sa k fè m vin avèk 0, 5 ankò pou nou zanmi m. Ok, fòk nou fè trè atansyon paske jodi a nou sipoze jwenn bagay. Pa bliye sou chanèl sa a zanmi m nou pale desen yo, nou pote rezilta analiz tiraj yo pou ou tou zanmi m. Epi zanmi m, nou vin avèk yon nouvèl videyo sou chanèl la kote ki chak maten nou ap jwenn posibilite pou jwenn Video boul show koman pou investi koman pou fè kob zanmim ok koman pou jere gen ou zanmim Ebyen fanatik yo nou gen 48 ok janm di nou an dèyè 22 m panse si yo pa bay 05 48 sipoze soti e oubyen tou yo fè retounenl ansanm avèk 68 oubyen 89. ok men boul sa yo tèlman soti mwen pa monte ansanm avèk yo mwen monte ansanm avèk 48 depreferans nou gen 13 31 tou ki konn soti dèyè 22 men se sa mwen ki plis efikas yo se yo menm mwen pote pou nou nan videyo sila zanmi m ebyen fanatik yo loto 3 chif n ap genyen n ap gen 504 paske 04 la se yon boul mwen kwè ladan anpil anpil 100 pou 100 pou jodi a paske

Bon si si nèg yap frape vrèman jodi a 47 si Rose monte paske 0 1 janl soti 22 soti a m panse 47 si Rose monte paske 0 2 soti deja tou 47 si Rose monte Maryaj nap genyen fanatik mwen yo men grenn maryaj nap peze sou li pou jodi a se 47 pa 0 4 paske 2 boul sa yo se 2 boul m kwè nan yo plis pou jodi a si w poko abòne tape dwèt mwen nan bouton sabòne a zanmi m janm videyo a Pataje video a pou yon lòt moun kapab wèl nap rankontre nan yon nouvèl video boul show.